Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye nou anfòm m swete nou tout anfòm non pam se Enois Michel mwen byen kontan retrouvem pami nou poum pote yon lòt video de enfòmasyon pou nou jodia nou pap rete video nou pap long nou pral antre trè vit nan Denfòmasyon yo, kote gen 2 prezidan Ayiti aktyèlman kounya la, kote nou pral antre lan lòt enfòmasyon kote yon dwayen eklèsi sou manda yo te di ki te ki te fèt pou yo te al arete prezidan, li eklèsi sou sa, nou pral nou pral wè sa yo toutalè, men m pap kontinye videyo sa pou m pa. remèsye nou dèske nou abòne nou pataje nou like waww m wè li enpòtan poum di nou mèsi mèsi ou menm ki pako fè sa ou ka moute sou youtube wap make Enois Michel Wap wè tout video n poste yo, wap abone avèk nou, a chak fwa nou pibliye yon nouvèl video wap jwenn li a tan. Mwen di w, mwen deja di w mèsi dèske ou pral fè sa kounya. Nou pral antre lan enfòmasyon yo kote kote aktyèlman la gen 2 prezidan Ayiti. Nou pa konnen kisa ki orijinal la ak kisa k fek la. Men men menm, kòm youn ki, kòm youn moun ki responsab, e si yo mande m ki prezidan aktyèlman k Ayiti, m ap toujou di prezidan Jovenel, paske se prezidan Jovenel pèp la te eli pou 5 an. E m kwè li enpòtan pou nou menm Ayisyen, Pou nou gade, pou nou fikse je nou, kote ki sa, kote ki bon ak kote k pa bon. Kote k pa bon pou nou an, m kwè, si nou fin gade l nou wè l pa bon pou nou, fè nou vire a goch. M kwè li enpòtan pou m fè nou tande e dezyèm prezidan sa a ki deklare tèt li, li se Li se prezidan pwovizwa. M kwè, m kwè yon dwayen konsa, yon jij de kasasyon ki pase tout karyè l, ki pase tout karyè l, gade lan lè l ye, gade lan laj li rive pou l pase tèt li lan tenten konnya. M kwè li enpòtan.

Que Dieu veill sur la nation haitienne.
Mezanmi nou tap tande nouvo prezidan pwovizwa ki tap pale, e prezidan opozisyon an, paske sa e pa sa e pa prezidan pèp li ye, se konsa m ta di l. Mezanmi gade kijan nou malonèt! Nou malonèt nou malonèt avèk yon peyi kap kap kap mal mache yon moun ki yon moun yon moun yon pèsonaj ou pase tout tanw wap prepare viw pou pou vin fè bagay sa. Eeh sa vle di imajine nou eske Ayiti ap fè yon pa. Antoulèka eeh Ayiti gen 2 prezidan kounya nou pa konn sak orijinal la a sak fake la. Antoulèka nap swiv kòman Match football sa ap fini nenpòt sa ou konnen nenpòt nouvèl ki genyen nap jwenn li sou chanèl sa kanmenm nou prale nou prale lan lòt nouvèl kote kote dwayen sa dwayen sa ki mete plis aksan sou sou afè Sou afè de 2 manda yo te di ki te pral arete prezidan Jovenel Moïse la, m wè misye mete plis aksan sou sa, genlè se pa sa ditou. M ap fè nou tande dwayen an ki se Bernard Sainvil E m kwè li enpòtan pou m fè nou tande l pou n ka gen plis esplikasyon sou afè aksyon sa yo k te pase nan samdi aswè pou rive 7 la. M kwè li enpòtan m ap fè nou tande sou afè manda ki te deklare pou yo al chache Jovenel la. M ap fè nou tande l konsa. Mwen wè yon manda ki ta desène an fevriye 2019 pa le jij enstriktè Jean Roger Noisius ki nan tribinal de premyè enstans de Pòtoprens a lankont du Sieur Jovenel Moïse, prezidan de la Repiblik Dayiti. E m wè yo ta repwoche moun nan de fè ki ta komèt an 2018. Imedyatman kòm administratè du tribinal, Sa m te fè se te eseye verifye otantisite de manda sa k t ap sikile sou tout rezo sosyo yo. Fòk mwen di w, mwen fè anpil efò yè pou m te rantre an kontak avèk jij an Revenel Noëlcius. Mwen rele l sou tou de telefòn mwen konn kontakte l yo, mwen pa jwenn li, pou l te kapab verifye otantisite manda sa pou mwen. Fòk mwen di w, depi lè mwen vini maten an la, mwen ale nan grèf kabinè denstriksyon an,

Nou wè dosye a li anrejistre nan paj 55 nan Registre des cas de l'année 2019. Men presizyon ke m vle pòte pou nou menm laprès, m, dosye sa a, s on plent yon moun te depoze nan kabinè denstriksyon kont enkoni. Sa vle di, efektivman gen yon plent ki te depoze nan kabinè denstriksyon kont enkoni pou asasina. Men nul part nan rejis dè ka, rejis ki nan kabinè denstriksyon an, nou pa jwenn non prezidan dela repiblik la ki figire nan plent sa. Sa vle di, mwen pa konnen si pakè, kòm jij denstriksyon an lè li sezi don dosye, li pa ka poze okenn akt denstriksyon san le requisitoire d'informer du commissaire du gouvernement. Sa vle di plent lan. Li te depoze kont enkoni, li pa t depoze kont le prezidan de la repiblik. Epi lòt presizyon ke m ta renmen fè pou nou tou, kòm mwen wè se yon manda darè, lalwa, sètadi kòd denstriksyon kriminèl la nan atik 80, li presize ke avan jij denstriksyon an li desène yon manda darè,

Li vini an libète, sa vle di li vini lib devan Juge d'instruction an. Manda darè a, Mandat d'amener, a, lè Juge d'instruction an desène l, imedyatman y arete moun nan, yo mennen l devan Juge d'instruction an, efè manda a fini. Paske manda d'amener a se pran, mennen bay Jij la. Men, manda darè, lè yon Juge d'instruction desène l kont yon moun, lapolis pa genyen pou l mennen moun nan nan kabinè jij la paske manda darè a li tou genyen manda de depo ladann sa vle di se pran moun nan anpi depoze l nan mezon darè a anpi wa pote kopi manda a bay jij denstriksyon pou enfòme l ke li te emèt yon manda darè kont yon moun yo mete moun sa nan depo anpi li menm la rele moun nan pou li tande l. Si tout fwa tou, li te gentan rann òdonans de clôture li, moun sa ap tou rete nan depo pou l tann pwosè. Bon, se domaj mwen pa jwenn jij la. Se domaj tou grefye jij la pa la pou n ta wè dosye fizik la. Men rechèch nou efektye nan grèf kabinè denstriksyon an, li pwouve nou gen yon dosye avèk mansyon nou wè sou manda ki egziste men se pa kont prezidan li egziste plent lan pat fèt kont prezidan li fèt kont enkoni e dosye sa li anrejistre nan paj 55 nan rejis dè ka de lane 2019 se sa m ka ba nou kòm presizyon sou manda damne nou wè manda darè nou wè kap sikile sou rezo sosyo yo m pa bezwen antre nan detay privilèj de jiridiksyon iminite de jiridiksyon atik 185. e suivan de la Constitution ki di w yon sèten nonb de fonksyonè ki pa jistisyab dè tribinaux de dwa komen, yo jistisyab dè yon jiridiksyon politik ki rele la Haute Cour de Justice, men ki sanksyon Haute Cour de Justice sa yo son lòt detay m pa bezwen antre ladan yo, men nou konnen yon seri de fonksyonè ki pa jistisyab dè tribinaux de dwa komen, sa vle di avan menm ke lajistis sa nou genyen la a. ta statye sou ka moun sa yo, fòk jiridiksyon politik la ki rele La Haute Cour de Justice li ta destitye moun nan. Sa yo se detay nou pap antre ladan yo. Menm ka di w, mansyon ki pòte sou manda a, sèt yo egziste nan rejis la, men plent lan, li pat desène kont moun, li pat depoze kont moun yo desène manda alankont li an. Mezanmi nou tap tande nou tap tande jij Bernard Sainvil ki tap bay plis detay sou sou afè manda sa ki ap sèkile sou rezo sosyo yo. Misye fè konnen misye fè konnen pa gen an okenn plent ki anrejistre pa gen okenn ki anrejistre nan grèf nan grèf kabinè enstriksyon kont Prezidan de la Repiblik la. M kwè li li enpòtan pou m te fè nou tande jij Bèna Senvil ki te di pa gen pa gen okenn plent ki anrejistre nan enstriksyon kont prezidan Jovenel Morise m kwè e sa vle di moun sa yo se moun sa yo swadizan se se yon bagay inegal yo te fè e ki ki andeyò de lalwa Se sa k fè, yo pa t antre lan bon chemen an, pou yo te fè bagay la yo egal. M kwè li enpòtan pou lajistis li menm, pou l mennen ankèt sou afè tantativ koudeta sa a. M kwè koudeta a manke fèt, se pa gras Bondje l t ap fèt. Se la nou kanpe ap videyo a. M swete nou bòn joune pou yon lòt videyo. Babay pou yon lòt videyo.